m ap pratike medsin fonksyonèl. Byenvni sou paj sa a, kote nou pral pataje avèk ou yon enfòmasyon san sès renouvle, nyanse e sourse. Jodi a nou pral pale de la medsin otreman. Poukisa nou bezwen medsin nan pratike yon lòt jan? Pou nou reponn kesyon sa a, nou pral tounen nan listwa e nou pral gade kouman la medsin te ye, kouman ou fè vin gen la medsin e pou ki sa li pi apwopriye pou nou di medsin yo, lè medsin. Kèlke swa kilti, sosyete kote ou ale a, moun yo gon jan tradisyonèlman yo pran swen lasante, epi yo okipe koze maladi. An Ayiti pa egzanp, nou gen medsin tradisyonèl nou an epi genyen la medsin ofisyèl, la medsin entènasyonal, la medsin konvansyonèl. Men si w ale nan peyi tankou Etazini, ki veritableman se yon peyi de migran, e ou ta la nan kòmansman ventyèm syèk la,

Se te yon medsin pliryèl. E tou sa pral chanje nan kòmansman ventyèm syèk lan apre yon rapò te fin sòti. E rapò sa a, yo rele li rapò Abraham Flexner. Anvan rapò Flexner a, fòmasyon medikal lan li pa t standardize. Yon lekòl medsin te gen dwa ansenye nenpòt nan tout sa m sot di nou la yo. Men, aprè Flexner, bagay lan pral chanje e pral genyen yon medsin ki dominan. Pou nou ka konprann istwa la, an n fè yon ti tounen nan de gwoup moun. Ou gen les frères Flexner. Abraham se te yon edikatè. Misye fini, li tounen nan kote l soti a, nan zòn Louisville, Kentucky. Li fonde yon lekòl e l reyisi trè byen. E li menm ekri yon liv pou l kritike jan lekòl t ap fonksyone alepòk. Misye gen frè li, Simon Flexner, Simon li menm li te yon famasyen. E, Abraram tèlman fè kòb nan lekòl lan, li di Simon, ou ka tounen al etidye medsin. E lè misye tounen etidye medsin, li fè spesyalite l nan sa yo rele patoloji E misye te genyen yon eminan medsen Sir William Osler kòm coach. Sonje ti istwa sa a, n a tounen sou li. E de lòt kote, ou genyen yon ekip gran nèg ki literalman pran kontwol kesyon lajan nan lemond. Ou te genyen ladan yo, prensipalman, John D. Rockefeller. Rockefeller se te yon kretyen batist. Misye pa t tèlman enterese nan filantwopi, men pastè li Frederick Gates ki pa gen anyen pou l wè avèk Bill Gates daprè doktè e Robert Lustig ki ekri liv sa ki rele Metabolical e se nan liv sa nou tire yon bon pati nan istwa ke nap pataje avè w jodi an. Rockefeller sou konsèy Gates pou l te ka yon ti peu bay tèt li yon vizaj imen paske misye se te yon biznisman fewòs ki kraze brize, menm jan nou wè biznisman jodi yo kapab fè. Donk, pastè Gates rive fè Rockefeller fonde yon enstiti, yon lekòl de medsin, etsetera, pou bay, pou fè l sanble yon ti pe yon filantwòp. Li li, pastè Gates te li li liv Doktè William Osler sou prensip medsin, e sa te vrèman atire atansyon l e l ta renmen pou Rockefeller pote nan medsin nan disiplin ke li menm li te pote nan biznis ke l t ap dirije nan epòk la. Donk konsa, pastè a rive fè milyadè la envesti. nan yon enstiti de medsin, enstiti de rechèch. Milyadè la, Rockefeller, pa t vrèman enterese nan bagay kon sa, men sepandan nan menm epòk la, endistri petwochimik lan soti ak yon pwodui ke yo kòmanse itilize pou trete de maladi de la po ki te rele coal tar. Kòm kounye a Rockefeller genyen pwodui sa a l ta renmen pouse, enben li vin louvri a lide pastè a e konsa li envesti nan yon Institut de Recherche ki pral vin tounen yon inivèsite an 1901. Poukisa m rakonte nou tout istwa sa yo? Paske yon lè pral rive, Rockefeller avèk lòt patenè dafè li te gen ann Almay, EJ. Farben,

Men ki moun ki asosye Rockefeller, e Rockefeller vin yon pwoblèm, se ke doktè ameriken yo pa vrèman konnen medikaman sa yo. E poutèt sa, yo vin di, poukisa nou pa fè yon evalyasyon sistèm medikal ameriken an, epi konsa, nou ta ka jwenn yon jan pou nou rantre medikaman sa yo nan sistèm nan. E se sa ki fèt, yo vini avèk lide pou evalye sistèm nan. E. Rockefeller mete ansanm avèk la Fondasyon Carnegie ki t ap grandi, n a di gwo moun rich parèy li nan menm epòk lan, epi yo met ansanm avèk Asosyasyon Medikal Amerikèn ki li menm pratike lamedsin alopatik, lamedsin ki ap domine jodi an, e konsa yo komisyone rapò la. Ki moun ki pral fè evalyasyon an? Ebyen se.

Yo pral yo komisyone rapò lan e Abraham Flexner pase dezan ap analize kourikoulòm lekòl de medsin yo ann Ewòp. Depi li fini, li mache, li vizite plizyè lekòl Ozetazini e yo rive fè yon chwa. Rockefeller fini, padon, Flexner fini, li deside ke.

privilejye a se la medsin alopatik e ki baze sou yon modèl yo rele modèl iyerachik alman e se sou modèl sa a ke yon inivèsite tankou John Hopkins fonde e se li menm ki pral vini yon modèl pou tout la fòmasyon medikal. Rapò Flixner a sòti an 1910.

Rapò Abraham Flexner a vin detèmine sa k pral pase nan medsin jiska jounen jodi an. Rapò a rekòmande fèmen pifò lekòl de medsin yo, anviwon 80 pousan, e yo fèmen tout ekòl de medsin nwa yo

ki chaje avèk segregasyon. E la, Asosyasyon Medikal Amerikèn vin jwenn yon opòtinite an ò pou li ekate tout lòt pratik medikal ki t ap fè l konkirans yo, e la tou, ou pral gen nesans yon endistri ki pral vin sa l ye jodi an. De de twa grenn medikaman, jodi a endistri sa genyen dè santèn de nouvo medikaman nan pwen ke yo rele li Big Pharma. Yo fè yon lòt bagay ki enteresan nan epòk la, se ke yo al nan tout lekòl de medsin ke yo pat fè fèmen yo, yo di yo, nou ka finanse w, mwayenan nou mete yon moun nan konsèy d'administrasyon an. E lè yo met yon moun nan konsèy d'administrasyon an, lè sa yo vin gen le contrôle de la formation médicale. Yo etabli kourikoulòm yo e medsen yo fòme de manyè spesyal ap reponn kesyon a chwa miltip ou vrè ou fo san zokoun nyans e lè sa medsen an sòti yon veritab machin. a eskri yo. E ki sa? Rezilta a se ke ou vin gen yon endistri ki kareman monstriyez. K ap vann 1.2 trilyon de medikaman, sa vle di 1.2 milya, milya, mil, mil milya de medikaman an 2018. Yo genyen nan Kongrè Ameriken an 1.378 lobbyist e. an mwayèn pli de 3 lòbiyis pou chak palmantè. Donk ou konn sa lòbiyis vle di? Sa vle di moun ki gen kòb pou yo fè palmantè yo aplike sa yo menm yo genyen kòm volonte. Yo peye medsen eminan yo jiska 20 milya de dola pa an. Yo fè piblisite nan tout gwo chèn televizyon, tout medya yo paske yo mete nan sa pli de 9 milya de dola. Yo pa envesti anpil nan rechèch. yo mete pou chak dola yo mete nan rechèch, yo gen 19 pou fè pwomosyon. E yo rive fè de, nan ka di de aktivite ki pa tèlman kòrèk, nan pwen ke la jistis pouswiv yo, e yo depanse, pa egzanp, antre 1997 e 2016, anviwon 11 milya de dola, e sèlman an 2019, Purdue Pharma enplike nan skandal e opioid yo,

Anpil moun se kliyan, paske 70 pousan ameriken gen medikaman y ap pran, e pou moun ki gen plis ke 65 an yo, ou gen 20 pousan k ap pran 5 medikaman ou plis. Medsen yo se yo menm ki preskri pifò medikaman yo, anviwon de tyè, men gen de tyè, yon lòt tyè ki an vant lib. Medsen yo oblije swiv direktiv diferan asosyasyon pwofesyonèl yo. Medsen an vin literalman ap obeyi sa gouvènman avèk gwo endistri yo di l pou l fè. E si l pa fè sa, l ap pèdi lisans li. Se sa k rive doktè Paul Marie ki nan peryòd pou covid lan, misye te gen yon pwotokòl pou l jere covid men ladan li Te genyen de medikaman reyitilize tankou ivèmektin epi te genyen melatonin, lòt sipleman. Epi misye resevwa enstriksyon, li te chèf sèvis kote l te ye a, enstriksyon pou ke pwotokòl sa a pa itilize ankò, pou yo itilize sèlman sa leta, FDA, di pou yo aplike. E la, misye pa t dakò, paske l wè lè l chanje pwotokòl lan, moun ap mouri plis, li fini pa pèdi lisans li. Ou ka al li istwa sa a sou FLCCC pwen nèt. Genyen yon veritab relasyon toksik antre endistri famaseutik lan e popilasyon an. Plis moun yo ap pran medikaman se plis yo malad e plis yo malad plis yap pran medikaman e plis moun ap soufri jodi an timoun kòmanse pran medikaman depi yo piti e yo gen pou kontinye pran yo daprè sa doktè di jiskaske yo mouri paske medsin sa medsin aprè flixner la son medsin ki ekstrèmeman efikas kant il saji de trete lè maladi

ap pran yon medikaman apre lòt, medikaman gen efè segondè, ou trete l avèk lòt medikaman, e jiskaske moun yo tounen de veritab famasi anbilan. Se sa k fè nou bezwen pratike medsin nan yon lòt jan, yon medsin ki mete byennèt pasyan an o santre de enterè li, yon medsin ki konsantre li sou konprann koz. olye de sèlman trete senptom. Yon sèl moun gen dwa gen yon sèl pwoblèm nan nivo jan kò l fonksyone epi l manifeste pa 3, 4, 5, 6 senptom. E pou chak senptom sa yo, li gen yon medikaman pou l pran. Se le ka pa egzanp di sendwom metabolik, tansyon monte ou pran medikaman pou tansyon, sik monte, kolestewòl monte, obezite, etsetera. Chak bagay sa yo gen yon tretman patikilye men nou pa chache koz yo nan medsin konvansyonèl. Men sepandan, sitiyasyon sa a tèlman agrave ke nan fen ane 80 yo pou debi ane 90 yo, ou gen yon seri dòganizasyon medsin nan

Sepandan, gon gwo efò kap fèt o nivo entènasyonal pou kenbe medsen yo nan karakan sa a, de manyè aske yo kontinye sèlman preskri medikaman, e se sa nou sot wè nan peryòd kovid la. L'OMS bay tèt li misyon, pa egzanp, pou, ou ta ka di literalman, ap goumen kont pandemi, men pandemi ki rapòte kòb a lendistri, e non pa trete pandemi sendwom metabolik tankou dyabèt, obezite, e obezite menm lakay timoun piti. E kounye a gen yon revizyon ke y ap fè nan règlemantasyon sanitè entènasyonal lan, epi yo vle vini avèk yon nouvo trete sou jesyon pandemi ki pral bay òganizasyon sa yo, plis pouvwa e popilasyon an li menm l ap gen mwens posiblite pou l fè chwa nan domèn sante e doktè yo ap gen de mwens an mwens de libète pou yo preskri e yo oblije fè sèlman sa gwo gouvènman ak big fama di yo fè lè sa ou gon medsen ki vin fonksyonè se pa yon medsen ki gen yon relasyon pèsonalize ak pasyan. men doktè sa a li oblije preskri egzakteman sa direktiv ofisyèl yo, sa asosyasyon medikal yo, sa òdre dè medsen yo di yo fè e moun sa yo, yo resevwa kòb souvan de endistri famasetik. Donk nou bezwen. Pratike medsin nan yon lòt jan ki remete pasyan an o santr de tout sa l ap fèt nan domèn sante e ki mete sante pasyan an an premye e doktè a li menm li vin o sèvis de. pasyan pito o sèvis doun endistri e se sa nou menm n ap fè efò pou nou pratike la medsin otreman.